Mezanmi potko janm gen koze, se kounya k gen pale. An yon moun ou panse ou atake komisè Muscadin se sèl li menm ou atake, ebyen se tout kominote ayisyèn nan ou atake. Ebyen madam mesye Guerrier Henri kase met nan bòl Pierre Esperance ki se responsab dwa moun nan peyi an. Paske li fè konnen komisè Muscadin konplis bandi e lap mande revokasyon pou komisè lan. Epi madam mesye m pral pèmèt ou tande Guerrier Henri k ap kase met nan bòl Pierre Espérance kote ke tou dènyèman la se te Theriel Thelus ki te pase woulo l lan sou Pierre Espérance ebyen jodi a se Guerrier Henri ki kase met nan bòl Pierre Espérance m pral pèmèt ou tande Guerrier Henri ki t ap mete koze atè. Yon lòt bò genyen komisè Muscadin ki kontinye ap travay malgre yo ap pale l mal li menm li kontinye ap fè sa ke li sipoze fè kote ke li mete Dominanje nan de brakè maten jedi 5 septanm 2024 lan. M pral ba w tout detay nan devlopman videyo an. Rete la, pa ale! Toujou nan peyi nou genyen yon ajan de sekirite k ap travay nan youn nan Unibank nan Tigwav yo madam mesye Ebyen ajan de sekirite sa li fè yon kidnapin sou yon ajan ki te vin depoze yon lajan. Mwen menm ki pral rakonte istwa lan, mwen twouve se yon fim ki tap monte. Ebyen madam mesye, jan ke mwen toujou di l, Ayiti se yon peyi ki trè difisil, gen anpil anakè, anpil moun ap chache. fason pou yo viv, anpil moun ap mete may, anpil moun ap chache mwayen pou yo fè lajan kit se nan byen kit se nan mal, se nou menm ki pou veye tèt nou, se nou menm ki pou mete bon sans nou, bon lespri nou pou nou pa kite moun bon sou nou. Antouka m pral ba w tout detay yo nan devlopman videyo an. Entèvyou m ap fè a l rele entèvyou Sa k te pase nan karayib la, li ka tout bagay sof entèvyou l pa t ye. Paske kouman ou vle on nèg ap kalonnen on lòt nèg epi gon piblik kap koute ou. Paske ki sa, wè jounalis nan entèvyou ki sa li. Fò asire ou ke moun kap tande a edifye. Lè moun nan fin tande entèvyou a l edifye. Sa ka rive ou rate omwen 5 a 10 pousan nan entèvyou a. Sa vle dire ke atant moun nan, oditwa la, sa ka rive atant moun nan pa konble, men vreman a 10 pousan. Li di, a, yon dènyè kesyon misye te sipoze poze, li pa poze. Men moun nan pa ka chak fwa entèvenan ap pale, epi moun k ap koute a, gen yon atant. L ap tann suit la. L ap tann pou nèg la bay prèv la. L ap tann, e, e, e, kiyès ki pote zam nan? Kiyès, kijan ou fè konnen ke tèl bagay te fèl? Ki prèv ou genyen? Epi si se, si nèg moun nan pa ka pote prèv, piblik la ap tann. Piblik la ap tann konklizyon an pou l, pou l di nèg la, monchè ou se yon blofè, m fèmen mikwo al lakay ou, ou pa kapab, pa vin bay manti sou moun nan. Paske piblik la ap tann sa. Mwen menm m pa gen okenn entèvyou ke m ap fè la a. Nan vim sa poko rive pou nèg a panse lap vin di yon bagay sou yon moun san prèv pou m kontinye pale map mete w deyò map fèmen mikro a sou ou oubyen map di w monchè e mantò ou ye manti wap vin voye moute w pa kapab pa fè sa paske moun pa di bagay san prèv kont yon lòt moun sitou an piblik. M wè yo ba misye yon boulva. Dayè misye eksplike ke Ti Lapli achte yon bann tè Aken. M gen pou m rele majistra Aken pou m mande sa, se sa Ti Pyè di nan bagay li a. Misye di Krisla bay Miskaden zam. An kòmsi pou m ap fè yon entèvyou ou di sa, epi pou l senp konsa? Konbyen zam? Kilè li te bay zam yo? Kiyès eske se Muscadin k vin chache yo oubyen misye k pote yo? Ki moun ki pote yo? Ki kalib zam? Paske kesyon sa yo, epi annik di tèl bagay epi w lakay ou, epi w piyay. Misye achte tè, ki kote l achte tè a? Nan men kiyès l achte tè a? Ki kantite tè Tilapli achte nan Aken jodi a? Mwen kòmsi pou nèg ap kalonnen, kalonnen epi tout moun kanpe ap gade l. Li pa nan espas pa m. Kòm li pap janm pale la. Jamè. Kòmsi pou nèg a chita epi piblik lan di w kareman, se jounalis ki met peyi, ki jounalis patisipe men. Se vre jounalis kreye mons vre. Pase, lò, lè m ap fè sa m ap fè la, e pa pou mwen. Gon gwoup moun ki vin tande w. e ki espere dan yon entèvyou pou li menm apre entèvyou a li pa li tout kestyon tout sak nan tèt li yo tou epwize paske se wòl ou sa paske e pa li kap poze kestyon an men yo fè w kredi ou gen fòmasyon pou sa ou al lekòl pou sa epi nèg la vini ou poze l tout kestyon e depi ou santi nèg la e manti lap bay ou tou kanpe entèvyou a monchè wap bay manti ou paka kontinye fè dezòd sa m pap kite w kontinye fè sa. Mwen gen pa egzanp, e, yè gwen enfòmasyon yo bay sou, e, Erwin Gaspard pa egzanp. Misye minis an pòtfèy dan gouvènman. Yo di misye gwen paspò kanadyen. Premye bagay mwen li mwen li Erwin Gaspard, mwen di Gaspard, eske gwen paspò kanadyen? Misye di m non. Moun ki te bay enfòmasyon an, m rele l, m di, èske misye gen yon paspò kanadyen? Li di m, o yo ap wè. M di, non, pa fè sa. Èske misye gen paspò? Se sa yo di m. M di, non. Ou wè lè se yo di w, di, non, pa fè sa. Vin av, vin av, fè yo ba w kopi paspò a. M sonje epòk lè e Jean Charles Moïse ap kalonnen Michel Martelly gen paspò ameriken. Yon lè m fè yon emisyon an 2012 nan RCH 2000 avèk Jean Charles Moïse. Jean Moïse menm di m te pran randevou avè m pou n al Sendomeng kay dam ki te di l ke l gen kopi paspò a. Bon, m gen randevou a Moïse dan, dan, dan, dan vandredi pou n al Sendomeng pou n al chache dam sa a, yon sèten de Mari. M pa janm wè Moïse. Pase ki sa k pase, ou pa ka di yon bagay san ke ou pa gen prèv. Epa lotre jou la n sonje m bay 500 mil goud pou m chache konnen eske le fame Wilner Morin, m pa konn si l antre piske m te aprann ke l te Etazini Damerik, le fame Morin eske l genyen, eske l te fè dwa? Bon lekòl majistrati se sur ke l pa fè l, men m bezwen konn si l fè dwa. Jiskaprezan m pa janm ka di Wilner Morin pa fè dwa non. Men map toujou poze kesyon, menm si m kwaze avèl, map di, Wilner Morin, ou se jij, eske ou, nan ki fakilte ou te fè dwa? Map toujou poze l kesyon sa. Men eske m ka kanpe la di misye pa fè dwa? Non m pa kapab. Mwen pa gen dwa di sa paske m pa gen prèv. Men m pa gen prèv tou ke l fè dwa. Nan sans sa, m kite dout mwen pou mwen. Men, oditwa la tou gen dout lan. Piske m te met 500 mil goud deyò pou m jwenn de twa nèg ki te nan menm pwomosyon ansanm avèk li, m pa jwenn. Sa vle di ke ou pa ka nan yon espas ou kite yon nèg ap vin kalonnen san prèv. Sa pa egziste. Ou pa ka kite nèg ap vin kalonnen san prèv. Èske ou konprann sa m di w la? Ou pa gen dwa sa. Dènyèman m ap tande e Shelson Sanon K ap eksplike sa yon yon te konn di l nan prizon de Jean Renel Senatus. E misye eksplike, misye di se pa mwen non, se sa yon yon te di m. E misye soulinye ke yon yon te konn di l devan plizyè lòt moun. Misye dedwane tèt li pou l di w enfòmasyon an se pa mwen menm. Jan Yonyon t ap eksplike relasyon l gen avèk Jean Renel Senatus, se pa mwen sèlman Yonyon te di l, lè Yonyon t ap di l lan te gen plizyè lòt moun ki t ap tande menm bagay la. Ou wè jan misye dedwane l. E si ou vle ensiste kòm si ou bezwen met nèg an sou l di l, plizyè moun, ban m de moun pa egzanp, ban m de twa moun ki t ap tande. Mwen menm m te ka mande sa, m di nèg a banm de twa moun pa egzanp ki t ap tande sa Yonyon t ap di a oubyen lè Yonyon ap pale a misye nan telefòn pandan l nan prizon. La m ap site yon nèg k ap rapòte sa yon moun te di l. Gon oditè k di emisyon sa a se yon emisyon peye, m p ap kouri di l konsa. Men anfèt, lè nèg a vini l ap di de bagay san prèv. Monchè, fò fè nèg a bay prèv. Te gen yon lè misye ap pale nan radyo, yon kote li t ap pale m pa sonje ki bò, misye di Garry Conille pati a 2 jounalis, e te nou 3 ki te pati, mwen menm, Gino avèk Sena. Misye di Garry Conille pati avèk 2 jounalis ki gen biznis avèk Krisla. Men l pa site non l, mwen menm yon nèg ap vin di w ap di ki jounalis. Fò w di ki jounalis. Pase, m pa konn si sa yon jounalis t ap fè emisyon, men m te tande sa yon lè. Men si s on jounalis, w ap di kèk. Pase anfèt, piblik lan pa dwe deplase, se enfòme li ou vin enfòme. Lenfòmasyon, pase lè w bay enfòmasyon an, genyen sis kestyon k dwe reponn ladann. Ou di, pa egzanp, Yo konn voye gaz bay Muscadin ki yo? Enfòmasyon pa genyen, pa genyen pa m di enkoni ladan l. Se ki moun, ki sa, ki lè, ki bò, kouman e pou ki sa. Fò tout kesyon sa reponn. Epi pa gen afè ta sanble. Nèg ap vin di w ta sanble, ta sanble, ta sanble, m pa nan ta sanble. Ou pa gen enfòmasyon ou peye bouch ou. Men, Pierre Espérance pase bèl jan l te vle a, mesaj li te vin fè pase a l fè pase l. Li te vin kalonnen Muscadin, se sa l te vin fè. Antretan, e mwen menm m ap di w mwen m pa pè Pierre Espérance. Pè esperans nè ryen absoliman ryen son nèg kap monte de strikti voul viv kitel viv jan lap viv la son nèg ke mwen mete toutouni devan la repiblik lèsa mtou jan mona metelus nèg pam Misye di m pwoteje pyem mwen m di jan moun an negatif. Jan moun an tou fache avem tou. Pa gen moun ki te rele m non le bagay sa. Mwen m son neg kom si ki antye. Je suis pur. M son neg kom si ki korek e nan tout sa map fe. Deye pa gen anyen. Ke map fè nan vim ke m paka di nan mikwo la. E map reprann ankò m te di sa yon lè. Tout sa w wè w paka pale an piblik, w paka diskite la de twa zanmi, konn son move bagay li ye. Depi w wè gon aktivite, gon bagay wap mennen, w paka pataje la yon moun konn son bagay louch. Pa fè l. Pa gen anyen m paka di la. Sa ka rive ke w chwazi pa di l. Men pa gen anyen mwen menm m pa ka di. E pa gen okenn moun ki ka pa egzanp kanpe pou di pale de mwen paske pèsonn pa konnen m. Gen yon bagay nèg yo konn di misye se machann mikwo. Misye pa machann mikwo, misye se machann lapawòl. E wè m klè sou kesyon sa a, nenpòt nèg ou wè k ap di m monchè Guerrier Henry m bezwen w n fè yon ti chita pale eksetera, m di nèg la monchè m tou takse w 125 mil goud. Petèt la a se diferan pou mèzami, men yon nèg nan politik oubyen ki gen yon bagay l ap regle nan estrikti, paske depi nèg la rele w se pa zanmi w li ye, se paske l konnen w gen mikwo, l konnen w gen espas. Chita avè w 125 mil goud, kounye a lè m fin chita avè w m ap di w èske sa m ka fè l pou ou èske m pa ka fè l. M pral ba w egzanp senp. Mwen chita avèk Jil. Jil se yon nèg ki trè ouvè, yon djentlemen. Men, m pa ka fè anyen pou Jil. M pa ka fè anyen pou Jil. Kounya eske chita a jil la, jil ap vin chita pale avèm epi m met gaz nan machin, m benyen, m achte savon, m savone pou jil, non jil ap peye, jil peyem konsiltasyon, jil peyem deplasman sa, konsiltasyon se chita tandem, men le djòb nè pa ankò fè, je pe chwazir de fèr le boulo oubyen de n pa fèr le boulo. Men chita avèw la sèlman gon kou 125 mil goud klè e wap bay li. Vwala se jan ke ou tap tandel lan se te Henri Guerrier ki tap kase mete nan men Pierre Esperance ki fè konnen komisè Muscadin li se konplis gang li ap mande revokasyon komisè lan. Antouka madam mesye e jan ke mwen toujou dil ayiti se yon peyi difisil li ye e gen anpil e mechan nan peyi an sak fè mwen di sa se paske nan yon peyi kote ke komisè miskaden li ap fè yon travay e kominote ayisyèn nan li aplodil dyaspora moun kap viv nan peyi an yo aplodi e komisè lan e ou jwenn yon lòt moun ki kont travay l ap fè yo. Donk, timoun sa a, m kapab di, li se mechan menm jan avèk bandi notwò yo. Kouman fè e yon bandi, moun nou rele bandi yo alò, yo pa janm avili Muscadin kòm moun ki konplis yo? Paske Muscadin li menm, li ap fè yon travay e se nèg ak zam ilegal yo li ap mete atè. Li pa janm mete inosan atè jan ke mwen te kapab dil kòman fè moun sa yo yo pa janm avilil paske lap kraze anpil baz gang lap kraze baz yo antouka madam mesye jan ke mwen toujou dil ayiti se yon peyi ki trè difisil li ye pouvwa se yon bagay ki trè difisil se nou menm ki pou e jere tèt nou paske E komisè Muscadin li fè 5 an e plis ke sa tou nou pa janm jwenn yon bandi notwò ki avili l kòm moun ki fè pati de gang e se yon moun e nan otorite yo ki avili l. Gen yon bagay ki kache dèyè sa. Antouka nou pa vle rantre twò fon nan bagay yo, n ap kontinye ansanm avèk enfòmasyon yo jan ke mwen te di l komisè Muscadin li arive mete men sou 2 brakè ki t ap bay pwoblèm nan kominote an. Ebyen li al jwenn brakè sa yo jis Chalon. Ebyen madam mesye li arive mete dòmi nan je 2 nèg sa yo jis Chalon kote ke se popilasyon an ki te alète l e nan 3 zè nan maten an e li vin arive mete dòmi nan je nèg sa yo. Ebyen madam mesye E yon nèg konsa ki ap fè yon travay nenpòt lè yo rele l li toujou la pou li bay sèvis li e ou jwenn moun ki kont nèg sa ebyen jan ke mwen t kapab di l moun sa ki kont li an se paske li bò li kanpe anfas li Se paske li fè pati de nèg sa yo ke Muscadin ap mete dòmi nan je yo a. Antouka, koze yo anpil nan peyi a, donk se nou menm Ayisyen ki pou fè yon fason pou nou kapab reyalize peyi ke nou vle jounen jodi a. N ap kontinye ansanm avèk enfòmasyon yo. Jan ke mwen te di l nan debi videyo an, yon ajan de sekirite ki ap travay nan youn nan Unibank nan Tigwav lan, madam mesye, ki arive kidnape. yon kliyan ki te vin depoze yon sòm de 195 mil dola ayisyen. Ebyen madam mesye, kliyan sa li genyen sèlman 26 lane, li rele Ricardo. Li te vin depoze yon lajan nan Unibank lan kote ke li te jwenn ansanm avèk ajan de sekirite an, li te fè l konnen li pap ka kanpe nan liy fòk li ta mennen l nan gran kès paske lajan li twòp nan men l. Ebyen, E ajan de sekirite an ki twouve lajan li twò bèl, li fè Ricardo konnen ke yo pap ka e pran tout lajan sa a nan men l, fòk se direktè an pou l ta jwenn pèsonèlman pou l ta otorize l depoze lajan an. Ebyen, madam, mesye, E ajan ki te mennen e mesye sa, Ricardo, al jwenn direktè an. Kote ke e kliyan li twouve ke se yon bèl pwopozisyon, li gen dwa te twò prese, oubyen ke li gen dwa te bliye nan ki peyi l ap viv, li te swiv e ajan de sekirite an kote ke lè l mande sekirite an ki kote Direktè an ye, sekirite an te fè l konnen direktè an se lakay li l te ye. Ebyen li swiv ajan de sekirite sa. Lè l rive nan yon kay, li jwenn pa gen moun, li jis poze l. Sekirite an di l poze w la, m pral chache e direktè lan pou ou. Vreman vre, misye menm ki bliye ki kote l ap viv, jan ke Bwe te di l, li chita, li distrè nan telefòn li. Ebyen, Ajan de sekirite an li mennen yon nèg ba li, li mennen yon zanmi l ba li, yon pretandan e direktè. Lè yo rive sou kliyan, Ricardo, Ricardo li menm ki te distrè nan telefòn li, li pa wè lè yo ap vin sou li, ebyen yo bay Ricardo yon kout manchèt, yo goumen avèk Ricardo, yo peze kou l, yo vle toufe Ricardo. Ebyen madam mesye, Ricardo pa rive mouri. Security an li menm m pa konn si se vle l pat vle pèdi travay li e li te fè e Ricardo kite lajan nan yon bwat nou konn wè kote yo yo itilize pou moun yo depoze valiz yo depoze tout sa yo gen pou yo fè pou yo ka yo gen nan men yo pou yo ka rantre anndan ebyen li te fè Ricardo depoze lajan men Ricardo Se yon imature. Se yon moun li bliye kote lap viv jan ke mwen te dil. Ou wè yo fè w tout sa ou aksepte. Ebyen madam mesye Ricardo li pa rive mouri. E ajan de sekirite an li menm li retounen li al pran pòs li, li kite zanmi l lan ap siveye E Ricardo, Ebyen sa te pase nan lè midi e kote ke li mete zanmi an siveye Ricardo, de zè pase, twa zè pase, jiska setè ki vin rive zanmi an, ajan de sekirite an li mete veye Ricardo an, ebyen zanmi an vin arive vole yon tèt mi li ale. E Ricardo li menm, Dieu merci li sove tèt li. Fok Ricardo ta di Bondye mèsi anpil pou wè ou rive yon kote konsa ou rive nan yon sitiyasyon parèy ou wè ou pa mouri se di Bondye mèsi siw potko gen Bondye ebyen Ricardo mete Bondye nan lavi w paske kote w rive an lan kote ou gentan wè sekirite an ou pat ka pa mouri ebyen madam mesye e Ricardo li pèdi lajan e jiska prezan Ricardo li lopital li ap pran swen em syo ke la polis li menm li a la rechèch de ajan de sekirite sa ebyen madam mesye depi genyen lòt enfòmasyon konsènan de sekirite sa ki pran lajan ki fè Ricardo travay sa nou ap vini avèk tout detay yo pou ou nan yon pwochèn video si ou rive jiske la se paske ou renmen travay kap fèt la ebyen pa neglije kòmante abone like pataje konsa wap ankourajem wap pèmèt anpil moun wè travay lan e wap pèmèt platfòm ann koze an avanse mèsi tout moun.